Lapolis nasyonal Dayiti ap frape seryezman la a nan Latibonit medam mesye. Genyen 2 bandi ki bwè dlo bouch yo, genyen tou 2 nèg ki lage pye yo, nou gen 2 imaj ki vin jwenn nou, kote ke nap gade lapolis ki rantre anndan kay chèf gang nan menm, ebyen pou kapab mennen operasyon medam mesye. Men, nou konnen m poko fin kontan nèt. E m poko, m pa kwè m ap janm kontan non. Konn poukisa m poko kontan? Ha, e pa paske m renmen gang non, oke. Men, ou anvi di tèt ou, jan de fim sa yo, ou wè yo deja e? Ou wè yo deja, medam mesye! Paske se pa jodi an la a sa ap fèt. E m pa kwè Bendji nan Kokorat San Ras se premye chèf de gang ke Lapolis Nasyonal Dayiti rantre lakay yo deja. Nou wè l avèk Vitelòm, nou wè l avèk yon pakèt chèf de gang, medam mesye. Men pwoblèm nan, kiyès ki prè pou fè yon swivi nan kad operasyon yo? Èske tout bon vre, gouvèneman sa a ki la a, yo sou bay sekirite tout bon? Èske batay k ap fèt lan la a, li pa jisteman yon batay m ta ka di kontekstyèl? Kòm jodi a, nou nan yon dinamik kote ke pral gen eleksyon, dayè se Youri Latortue k ap mennen operasyon sa yo nan Latibonit. Mentenan, ki kote Youri te ye byen avan eleksyon an ta pral rive la a? Eske Youri pa t toujou, e, m pa konnen, yon, yon pitit Latibonit? Ki sa k fè Youri potko janm pran detèminasyon pou l, pou l ede lapolis nan batay l ap mennen an la a? Kounye a li pral di ou ke e lè sa li te gen pèsekisyon politik, li pral di ou ke gade li potko kapab, li potko prè bagay sa yo paske gouvènman ki te la avan an pat vle wè l, dayè yo te di ke se Ariel ki te bay tripotay sou yo ki fè mentnan yo nan rapò Nasyon Zini pou sanksyone l. Donk sa vle di li pral di ou ke moman an pat pwopis, li pat an pafèt kolaborasyon oubyen amoni avèk gouvèneman Ariel Henry a. E sa li pral di ou? Men, ou menm ki li nan gwo liv ou pa timoun piti, ou panse ti pawòl sa yo ka ebranle w? Amwenke w pa janm swiv platfòm Etènjil ankò. Men si w swiv platfòm sa a, m si w ke w ap konprann nèg isit deja. W ap konprann ki gouyad ki nan senti nèg sa yo, medam mesye. Mentnan, si operasyon k ap mennen se jisteman paske nou vle reyalize eleksyon, m ba nou garanti pwoblèm ensekirite a li poko ap rezoud. Wi operasyon yo, sekirite a se li k pral pèmèt ke eleksyon an òganize men nou pa ka mennen operasyon pou nou met sekirite sèlman pou eleksyon. Donk si m pale konsa, sa vle di m di fòk nou gen plan doperasyon. Plan doperasyon an vle di menm aprè eleksyon fòk gouvènman k pral moute a, fòk prezidan k pral moute a, menm si m pa konnen ki kote n ap enstale li paske nou pa gen palè, m pa konnen si n ap enstale prezidan an dan lespas, m pa konnen. Men li ekstrèmeman enpòtan pou n di pèp la kale je yo. Paske pa gen anyen k ap regle la de serye tout bon. Sa k ap regle a, nou konnen l deja. E nou wè jwèt la medam mesye. Nou pral gen pou n gade kèk imaj medam mesye. Men avan menm ke nou ale nan imaj yo, èske nou konnen Sa kap fèt sou rezo a la parèt enkyetan, kesyon jounalis kap jwe a jounalis, bandi kap jwe a jounalis, jounalis kap jwe avèk atis, atis ap goumen avèk medya, tout kote nan peyi an la, ou gen enpresyon yo simen yon sòt de pwav sou rezo a. Ok, nou pa konn tande pawòl sa nan langaj ayisyen an? Yo di lè yo simen pwav nan yon kote, yo fè moun fè diskisyon, moun joure, moun goumen. M si ke n konnen de pawòl sa a. Men ou gen enpresyon se sa k fèt la jodi a. Men gon moun byen detèmine ki kache dèyè sa k ap fèt la. Li plis sanble yon tantativ de divèsyon medam mesye. Swa pou n pa panse avèk kontra ke nèg y ap siyen, swa pou n pa panse avèk ti kanè prezidan Jovenel Moïse la, swa pou n pa panse ke nou gen 5 an nan tranzisyon. Swa pou n pa panse a de zòn ke jodi a se bandi k okipe yo, yo mete moun deyò. Yo goumen jodi, yo byen demen. Yo goumen jodi, demen yo rekonsilye. Sa vle di se divèsyon k ap fèt, pa gen batay vre k ap mennen medam mesye. Pa gen goumen youn ak lòt vre. Maten an mwen te gen chans tonbe sou yon ekstrè de videyo ke yon zanmi voye pou mwen. M ap gade Marco ki debake nan Ti Moudi Ofisyèl, Kanpay te debake, alò fizikman, Marco te nan telefòn. Kote ke medam mesye, jounalis la ap pote de demanti fòmèl sou de deklarasyon ke Roody te fè sou li, kote ke li menm envite Roody, monchè vin nan kay la, vin gade eske kay la gentan fini. Men li poko janm demanti kay la eske tout bon vre, eske se ak kòb li li fèl oubyen eske se otorite ke lap sèvi yo ki bal kòb pou fè kay sa. Li pa rive demanti sa medam mesye. Donk sa fèm di nou ke Fòk nou trè veyatif, fòn trè prudan. Paske nan yon sèl semèn nan la se pa de zen k pa genyen ant medya ak medya. Gon bagay k kache dèyè l medam mesye. Sèt yn tantativ de divèsyon k ap fèt la a. E li klè se nan moman ti kanè ap pale nan moman gang gang ap pran zòn, nan moman kote ke pati politik leve kont Ariel e e e al itilize Fils-Aimé. Donk se yon pakèt bagay ki vin fè yon sèl jodi a, nèg ap eseye kouvri nan moman n ap pale la medam mesye. Men tande byen yon sèl bagay ki sètèn, se ke nou pap janm bliye ke yo asasine prezidan nou. Nou pap janm bliye ke nou gen 5 an n ap mande jistis pou li. Nou pap janm bliye ke nou gen 5 an depi lò nou nan yon tranzisyon, yon veritab tranzisyon an repetisyon. Nou pa dwe janm bliye sa. Peu enpòt sa y ap di la a, men sa ki enterese nou jodi a, nou dwe viv tankou moun. Sa ki enterese nou plis, nou dwe viv tankou tout nasyon nan mond lan. Nou sòm an venteyenyèm syèk, 2026 dayè, bon m raple nou sa. Se pa pou sa Dessalines te goumen. Se pa pou sa zansèt yo te mennen batay la, se pou n te ka viv lib. Men jodi a, nou stil toujou nan esklavaj. Si n pa wè sa, Button di nou sa. E youn nan kote yo kòmanse batay la, se nan medya yo kòmanse destabilize nou. Se medya yo ki te kontribiye nan tiye Prezidan Jovenel Moïse. Donk nou pa dwe pran nan tantativ sa yo, nan divèsyon k ap fèt la, medam mesye. Fò n konprann, fò je nou klè, paske nou gran timoun. Kòman nou ye? M espere nou anfòm. Mèsi paske nou deja avèk mwen la aprè midi an e nan lè sa a 3 zè pou kapab jisteman ebyen pase ti tan avèk nou nan videyo enfòmasyon yo medam mesye. Donk mwen te tonbe sou yon videyo mwen vle fè nou gade l avan n tonbe nan radòt ki gen sou rezo a la medam mesye. Paske nou menm sa k enterese nou plis bò isit lan se pale pwoblèm peyi Se sa k ap wonje sosyete a. Se pwoblèm de sosyete yo. Se pwoblèm de baz yo. Pwoblèm fondamanto ke n ap konnen la jodi a, se yo n ap evoke nou menm. Se sa k enterese nou. Chanjman peyi nou. Men nou pa nan bay divèsyon. Nou pa nan pran divèsyon nèg isit. Bon m moute nou video a medam mesye. Ok zanmi m yo, an nou gade sa. Olye ke nèg yo, yo fè tout tan yo la, y ap fè tout bagay, menm si, parayè, ti bagay sa gen la l enpòtan wi, m renmen l tou wi, ou konn pou sa m renmen l? Gen bagay peyi a tou konnen l. Pafwa, lè m ap pale, m ap eseye di nou nèg yo pa kredib anba a. Kòmsi pou n pa panse kòmsi se mwen ki ap vin envante pawòl. Nèg se nan goumen antre yo n ap gen gen ti bagay n ap konnen. Men mezanmi! Mezanmi, èske on peyi ka fèt konsa? An n gade imaj sa medam mesye. An 2026, pou nèg yo ap fè aterisaj avyon, Menm kote, tande non, kote machin ap pase, moto siklèt ap pase, moun ap pase ak bokit mango sou tèt yo pral vann. Kona fò moun kanpe pou kite avyon desann, avyon fin desann, pousyè a, sa bèl la nan pousyè ankò wi. Kona pou nèg yo fou, pou nèg yo kòmsi, pou leta pa ka fon ti bagay prive la nan pòdepè pou avyon sa yo desann? Kòmsi pou na pou nou ekspoze vi moun ak danje konsa? Mesye bon moute oh ann gade sa ann gade.
Gade pousyè gade pousyè.
Pèp ayisyen eske nou wè sa map wè a la. Gade poun wè avyon kap desann sou yon wout tè grennen grennen èske ou konprann pousyè nou pral wè moun kap pase Èske w konprann? Sa vle di, nan menm wout, wout la, wout machin pase a, moun pase ladan l lan, se ladan l tou avyon an ap mache medam, ap ateri. Gade pou n wè. Sa se avyon k ap desann la men, kounye a moun oblije kanpe a bokit mango sou tèt yo, ap pase byen lwen paske pou zèl avyon sa a pa rache tèt yo. Men, men akote a n ap gade machin, pikòp. Gade byen medam mesye, pran san nou n gade wi. Gade pou nou wè. Ay nou ka panse se mwen kap fè manti sou peyi a, men wè, men men men moto siklet ap pase. Èske nou wè moto a? Men moto ap pase tout akote wè. Èske nou wè? Èske nou èske nou byen konprann sa kap fèt la nan peyi Dayiti? Ok, men machin ap rale bak pou al frape avèk avyon men. Ann gade sa medam mesye men. Men machin ap rale bak vin nan avyon wè. Èske nou wè? Moun ap mache a pye kote avyon ap desann nan. Kòmsi mesye, nan tout lajan nap vòlè anba la a, nan tout lajan nap gaspiye la a, kòmsi nou pa ka fon ti bagay pou moun nòmal, kòmsi nòmal nòmal. Donk kounya la a li vin tounen yon evenman, tout moun ap desann vin gade avyon 1. Gade moun ki vin konble nan avyon 1. Ok? Li vin tounen yon bagay, li vin tounen yon spektakl. Ok gade men moto siklet tou kola avyon mezanmi eske nou wè yon peyi hein alò tout sa yo kòm pwoblèm fò nèg pa chita sou yo pa reflechi sou pwoblèm sa yo pou nou konn kòman nap sòti nan sa yo nan radòt sa yo men nou la nap fè zen nou tankou fi nou tankou ee moun ki pa konnen nou nou tankou masisi sou rezo a pèmete mwa lèkspresyon vrèman dezole. Nap fè zen, nap bouyi zen maten midi swa, yon peyi ap kraze. Dòk latibonit jan m tap di nou an, e sa se lakay. Toutan nou tande gwo kòlèt, gwo lestomak, nou pa fè rimè, e toutan lapolis poko. Sa se lakay chèf gang, nèg nan fyèf kokorat san ras, mwen aprann imaj sa yo ap dewoule Nan moman nap pale a medam mesye an nou fon ti gade li gon vwa anba li kap ba nou kèk ti detay. Ou deside wi zanmi. Jodi a mèkredi 27 me 2026 lapolis rive anndan lakay chèf gang Bendji. Chèf gang Bendji se li ki alatèt baz kokorat san ras. Lapolis rive anndan kay la. Lapolis kanpe devan yo fouye kay la yo jwenn tout zam misye kraze rak. M pa konn si w konprann. Nèg yo ki pran Latibonit nan y ap teyorize l. Yo mache an la, y ap pwonmennen tout kote, mezanmi, y ap fè lalwa. Lapolis rive anndan kay jeneral la wi zanmi. Jeneral la kraze rak wi. Depi se tè k pa t sekle nan Latibonit, nèg sa yo nan kouri. Yo sekle tout tè yo nèt wi zanmi nan kouri nan raje a wi. Atò kounya w pral di m. Nèg sa yo se yo ye, yo pwisan, leta pa ka gen kontwòl yo. E vre! Adje mesye! Atò leta, la polis bon frap jodi a konsa. Sa w konnen k gen demen? Patwouy pi rèd. Pa gen kesyon repliye nan baz nou, an nou bay vag kite nèg yo retou. Non! Depi nou fè sa, tout pèp ayisyen gen tan sou men l, yo konprann sa k ap pase a. E pa premye fwa la polis bay yon demonstrasyon, apre la polis repliye, li kite jeneral la retounen lakay li. Tout zam sa yo wap gade nan ekran anndan lakay chèf gang Mendy yo pran l. Lapolis antre anndan kay la yo deboure etc. Tout jeneral kraze rak. Talè wap wè yo tounen sou tiktok la la yap frape lestomak yo, gwo kolèt, yo pa fè rimè. A m pap ba nou manti nou jwenn. Gen imaj la map gade depi sou moto yap keyi nèg. Blayi atè a. Nap al di lizaj kote kote kote bilan bon sa poum dou la ankò sa poum men men anndan kay nèg la wi bon sa poum dou la ankò zanmi eeyy laplenn nan kay Jeff gwo lwa yo bal de frap dwòn yo pa lagel dirèk sou kay la non nan alantou a la. yo di Jeff Golois. Vwala donk medam mesye se konsa e bagay la li menm li ye lòt bò a, m di nou sa deja pe enpòt ke nou nou wè e l ap fèt konsa nou wè e y ap antre konsa men nou abitye ak tout sa yo deja e nou pa bezwen sekirite pou nou fè ti kouri dèyè gang pou nou fè eleksyon debloke wout sèlman non nou bezwen sekirite pou envestisè rantre nan peyi a. Sa vle di nou bezwen nou trete pwoblèm nan jan nou dwe trete l la. Se pa kòmsi voye kout bal sou nèg yo sèlman, apre sa nèg yo fè yon ti kouri. Non! Nou bezwen yon bagay reyèl. Nou bezwen yon bagay reyèl, yon sekirite ki fèt ak tout plan n. Nou di bon, n ap n ap kontwole dwàn nou, n ap kontwole nèg k ap bay zam, n ap arete nèg, n ap aktive jistis nou pou ke jodi a, menm jan tout lòt peyi fè l nan Karayib la, Jodi a la, yo, yo pran desten yo an men, nou ka fè l tou. Nou ka mete sekirite, nou ka favorize envestisè vin la a. Apre 2 semèn wou pral tande, a nèg yo te repliye, bandi te retounen nan zòn nan, bandi te vin pran zòn nan ankò. M wè sa yo deja. E mwen m trè pridan, m gen rezèv sou sa, m poko ap di anyen sou li, m ap swiv nèg yo tou, toujou paske m konnen kisa nèg sa yo konn fè an tèm de operasyon. Anpil fwa se pa operasyon, se pa misyon yo genyen, se yo al fon entèvansyon. Yo fè de kèk kout bal bandi kouri yo tounen lakay yo nou pa vle sa ankò. Nou wè sa yo deja medam mesye. Nou pa rete anpil non nap kwaze demen maten pou yon lòt video enfòmasyon tchaw tchaw medam mesye.